Rosie bonjou byenvni nan Boustè. Bonjou Samedi Romanes, bonjou tout oditè avèk oditris radyo Mega FM yo. Non pa m se Pye Rosie Jean Anel, pdg Kolèj e Radyo La Prophetie, Bomon, depatman Grandans, peyi Dayiti. Mèsi bokou direktè de fèt menm ou mete w disponib pou pale ak nou. Nouvèl la se vre 41 elèv tonbe ansent nan kolèj la?
Il n'y a pas de fumée sans feu, derrière les apparences, les on dit, il y a toujours la vérité. An bon kreyòl, lafimen pa janm leve san dife. Se konfime genyen 41 timoun ki ansent nan lekòl la e nan moman m ap pale avè w la, gen chif k ap vini jwenn mwen. Gen chif k ap vini jwenn mwen ankò men piske lekòl la li fèmen pou lane skolè 2019, 2020 an, m pa resevwa chif ankò paske gen timoun ki pa menm al konpoze an dezyèm. E yon wont si se yon ansent, yo pa vin pran fich menm pat gen chif sa paske yo pat di si yon ansent. Se kouman nou fè konnen timoun sa rive ansent? Se aprè konfinman an nou vin dekouvri soti nan klas senkyèm ane fondamantal pou rive nan klas nevyèm ane fondamantal e timoun sa yo nou pa wè yo. Lè n ap enfòme, ankete, yo di nou timoun yo ansent. Nou menm nou gen yon grenn bagay pou n fè. Nou ale an pèsòn lakay paran timoun yo paske nou menm, kouman nou resevwa enstriksyon? Nou pa fè enstriksyon sèlman nan direksyon lekòl la, men n al jwenn paran an nan bwa, nan lè otè, nan zòn rekile yo pou ke nou fè enstriksyon pou timoun ki pi vilnerab yo. Trè byen.
E se nan moman gen de liy, kerozin, non sèl sal genyen, pa egzanp. Premye enfòmasyon ke m te rekeyi genyen 5 timoun ki ansent nan yon liy ki rele Dèryè Mòn sou Pestèl. N al ankete e nou menm rele timoun sa yo deplase vin kote nou vrèman sèt cho zè vrè yo vini yo enfòme nou genyen ladan yo ki di nou yo gentan fè kouch genyen ki gwo vant n al lakay yo nou konstate ke genyen 41 timoun ki ansent e timoun sa yo.

e m te sezi nan kad ankèt jiskaprezan ke n ap mennen, jwenn gen yon timoun k ap fè twazyèm ane ki ansent nan lekòl la. Pa bliye andeyò timoun nan al lekòl a tout aj tou, men timoun sa k ap fè twazyèm ane a, m panse se yon timoun ki ka gen disèt oubyen dizuitan. Alò se sa m ankete sou li, ke pwofesè a li menm, lè m panse se an senkyèm ane l te pwouve l te a di m, Timoun sa se twazyèm ane l kap fè lekòl la. Trè byen.
Eske timoun ki ansent yo jisteman se de elèv ki renmen avèk elèv oubyen gen relasyon elèv ak pwofesè tou? Romanes Samedi, c'est une très belle question que vous m'avez posée mon frère. E, Wi. Non. Wi, gen elèv ki renmen avèk elèv ki rive ansent nan lekòl la. Men kanta pou pwofesè ak elèv, non. Mwen raple m, apre siklòn Matthew, te gen yon ka konsa nan lekòl la, men se pa t ansent. Lè yo aprann mwen genyen yon elèv ki renmen avèk yon pwofesè lekòl la, m pa fè defòm pwese. M konvoke ni pwofesè, ni elèv, ni staf pwofesè a. Misye deklare li avwe ke li renmen ak elèv la. Men pa t gen ansent fè sa prèt. Siklòn Matthew mete tou de deyò. Men sepandan, pwofesè a mande m yon chans paske elèv la pral konpoze nevyèm ane fondamantal pou m mèt mete l deyò ke li elèv la. Men malgre tou, m oblije mete tou de deyò. Menm bay elèv la chans pou l pran fich pou l al konpoze egzamen sizyèm. Se kanta pou elèv ansent pou pwofesè jamè. Men gen elèv ki deklare m se pou elèv parèy yo yo ansent e m rele tou 2 elèv sa yo vin kote m, wi yo vini, m jwenn avèk paran yo, nou ankete ke yo ansent. Timoun sa yo, rezon an klè, yo di se nesesite. Se pafwa tou se elèv sa a ki konn ap peye lekòl pou li. Paran yo pa kapab. Genyen mal kon mal lakay yo mal ankete timoun yo menm alaverite si w wè kote yo ap dòmi m pa ta dwe di sa sur les ondes men mwen oblije di l paske nan benyen pa gen kache lonbrit. Leta li menm li pa pran responsabilite l. M ap gade. Timoun pou yo ta ankadre se pa yo menm yo ankadre yo. Ou wè sa yo gen kote si w al nan mòn pou w wè jan timoun ap viv, jan moun ap viv se kote pou bèt ka viv wi mezanmi moun k ap tande m yo sou radyo a. Mwen menm mwen fè yon lekòl nan Bomon li rele Collège la Prophétie m se Derosier Jean Anel mwen se pdg radyo la prophetie mwen se pdg Collège la Prophétie Bomon. Lekòl sa a, lè m te fèk fonde l, m te lage 500 goud pou tout ane a. Se te an 2008, pandan tout lòt, alò pou seksyon primè a. Pandan tout lòt lekòl te tèt nèg. Sa k fè m te lage l nan pri sa, se paske m konstate gen yon bann timoun ki lage nan lari an, ki pa pral lekòl. Radio Mega.
Ale pi lwen pou klas setyèm, uityèm, nevyèm, twazyèm. Klas sa yo tap wè m te lage sou radyo tout elèv setyèm ap peye 300 dola ayisyen pou tout ane a. 300 dola ayisyen. Lòt sal yo e 4, 5, 600 dola m pran. Sa vle di mwen menm m ap fè yon travay ke m ap ede leta. M vle pou tout moun konn li, tout moun konn ekri. Men, èske leta li menm. Li pa ta dwe gen yon je louvri sou yon pakèt lekòl ki rekile, Bon yon segond ann ale direktè nap tounen sou responsablite leta a ann rete nan elèv ki ansent nan lekòl la nou rive idantifye yo apati de kilè pandan lekòl la vin ouvri la ann gade peryòd konfinman nou te ladan l sa vle di ansent lan oubyen gwo vant lan li mande tan.
Sa w di Doktè?
Wi wi, ann di bagay la jan l ye, majorite timoun sa yo se pandan peryòd konfinman
ke yo ansent. Men genyen tou pandan yo te sou ban lekòl la yo ansent, genyen tou ki genlè vin lekòl la, alò kèk minorite byen antandi, paske se ankèt yo ki pral montre nou, ki pral pwouve nou. te gen timoun, gen lè yo te sot lakay yo tou ansent. Alò l kapab yon minorite, tande byen sa m ap di a, men yo te sou ban lekòl la. Genyen tou se pandan yo lekòl la swa an septanm, oktòb, novanm, desanm ke yo ansent. Men majorite ladan yo se pandan peryòd konfinman paske gen ladan yo la a nou kwaze avè yo, yo gwo vant. Men se nan zòn rekile tankou yè m te gen yon ekip avè m

Poupoupoupouu volume moun rete menm kote sa pat janm fèt sa pat janm fèt m pat men avan konfinman an nou konn pran timoun yo nale pò salu avè yo nal fè jounen rekreyativ avèk yo nou ankadre yo gen paran k konn ale di nou konn lwe 2 machin men se pandan nou fè chak timoun ba yon ti kòb nou mande tou ala verite nou nou nou gen kèk otorite nan zòn nan nou ekri lèt se moun ki konn fèn kado sak diri ou wè sam diw lan. Ou konprann gen moun ki konn bann timoune tou bon 500 goud epi avèk sa timoun nan bay la nou al eksplore kèk zòn tankou yon timoun ki rete nan yon zòn rekile nan wotè ki kote paran l fè efò yo anfèmen kay pou yo detwa kapab abite se bo mòn anpil moun nan enben yo gen ladan yo pa konn okay gen ladan yo pa konn lamè enben nou menm nan tèt kole avèk paran yo nou fè de reyinyon ak timoun yo avèk pwofesè avèk paran. e avan n deplase ak timoun yo paske gen ka k ka rive nou ekri meri kote n ap soti ak timoun yo nou ekri lameri Fò Sali lapolis Fò Sali e menm mèt plaj la nou ekri pou ki sa n fè l konsa si ta gen yon derapaj e men pou popilasyon an ta pote l sekou pou lapolis paske nou fè djòb nou donk men jan ou poze l kesyon an pou peryòd konfinman an nou pa t janm fè Jounet koulè ansanm avèk elèv yo. Jamè. Trè byen.
Kounye a m pral gade la avèk ou direktè. Lè sitiyasyon sa a rive kounye a, timoun yo ansent, ansent, elèv ak elèv, pwofesè ak elèv, ki direk, ki desizyon la direktè lekòl la anvizaje? Kisa n ap fè nou menm?
Non. E kòmsi m te deja reponn ou kesyon an deja, sa pou n fè yo nou fè yo deja. Se vizite timoun yo, vizite paran yo, pale avè yo. Men pa bliye, se timoun lekòl ki pa p regle anyen. Yo fè dezòd. Ou konprann? Yo nan sentlòt. Gen ladan yo ki di yo pa byen avèk alò medam yo dabò. Yo pa byen ak nèg la. Nèg la lage timoun nan, se paran yo. Men. Yo fin ansent pou nèg la, pitit la poko menm fèt menm yo gentan pa byen? Wi bon se sa se sa kèk ladan yo paske nou ankete e sa n ankete e sou papye nou fè yo e sou papye nou fè yo de timoun lekòl sof nou menm nou pale avèk yo nou oblije fè l si w pral nan relasyon yon timoun ki an ba zaj swa w mete kapòt oubyen ou pran yon planin men etan done ou pa pran yon relasyon e nou kapab di kontinye toutan toutan, li ta pi bon a chak fwa ou prale nan relasyon an ou ta mete kapòt paske si ou di timoun nan pa fè bagay lap fè bagay ke w vle ke w pa vle men pou pa pran yon dezyèm, pou pa pran yon twazyèm pou pa di lavi fini apre pote ti vach pa chè. Nòmalman, nou konseye timoun yo met kapòt. Sa m di Romane Samdi avèk tout lòt moun k ap tande radyo Mega nan lè sa a, ka sa a, m panse se nan tout peyi a wi l ap reponn li. Wi men, Jeremi menm menm menm menm, yo di m pa eseye repete tout an. Non, e, e, nan, nan, m pra, m pral ba ou. Atò, nan legliz, m t ap pale ak yon pastè, petèt se mwen menm Anèl Dérose ki yon ti jan pi laj, m lage bagay la, m lage bagay la e paske pwofesè a pèsekite m, paske m dwe yo senmwa lekòl, m dwe yo simwa lekòl. Men ak kisa ak kisa pou m ta peye se ak lajan timoun nan ban mwen an.
An sa vle di w te konn bagay la deja wap peze li? Padon?
Sa vle di w te konn bagay la deja wap peze li ou pat vle l soti?
M tap peze bagay la m pat vle l soti men lè pwofesè a pèsekite m m oblije di pwofesè yo bon nou wè timoun yo abandone men enfòmasyon ke m genyen anpil nan timoun yo ansent kisa pou m fè nou pa vin ap fè tèt mwen cho ap mande m lajan ap fè moun pou mwen. Kounye a, sepandan, tou resamman n ale nan yon seminè Jeremi Panos t ap òganize sou kesyon vyolans sou fanm ak tifi. Kounye a, m tou pwofite okazyon an m di mwen menm nan lekòl mwen, m genyen plis ke 40 timoun swa 41 ki ansent selon ankèt yo. Epi apre se konsa m pral wè gen moun k ap ankete sou mwen. Final m di, olye de ankete sou mwen, an nou ale nan bwa kay paran an, an nou deplase paske peyi a gen twòp moun ki pa serye. Èske w wè sa m di w lan? Ok. Mwen menm, kouman, kouman m fè peye pwofesè? Lè m pran 300 dola lan men yon paran, èske 300 dola sa yo se te sèl e pouvwa ke lòm posèd de deside libreman a dè zak de son chwa? Piske m chwazi fè lekòl, m pa vle pran imilyasyon devan ni paran ni timoun lan, m gen yon radyo nan bo mwen. Dèfwa yo konn ban mwen piblisite Yo konn ban mwen on ti kòb, ti kòb sa a m konplete l avèk sa timoun nan ban mwen an, m peye pwofesè. M lage baga lajounen jodi a, men m pa m pa gen on moun k ap ede m. Se se se grasa radyo lapwofesi ki fè m kapab di ou wi, m jwenn ti mwayen. E m repè m remèsye tout moun ki ban m ti piblisite yo. Menm èl te di li te sen mil goud, li te di mil goud, li te kenz mil goud ki ban m ti plis piblisite pou radyo an. Epi mwen menm, mwen konplete, m peye pwofesè yo. Konbyen elèv lekòl w a genyen, mèt? Monchè, nan moman n ap pale la, m konn gen nenpòt 500 timoun, men timoun yo te vin redui a 280. Men finalman la, fòk mwen di ou, klas setyèm ane a, m konn gen 73 timoun parapò a pri a, men m twouve m met twòp timoun nan klas la. Men pou ane sa, piske te vin gen Sigo, vin gen anpil lòt lekòl, m te gen 37 timoun an setyèm. M konpoze m kwè 8 8 la e 8 m konpoze an setyèm lan.
8 ou konpoze e rès yo? 8 8 timoun ki konpoze an setyèm ane fondamantal. Se youn nan klas ki gen plis timoun gwòs oubyen plenn oubyen nan sèl jan ou ka di l la. Paske Ayisyen gen yon bagay lakay yo, yo wè gade ki valè trip k ap koute ak grangou nan yon peyi. Gade ki valè moun kap mouri pa bal e komsi leta fè komsi l pa wè. Mph ou gen 30 elèv nan setyèm nan ou konpoze 8 pa vre? Nan 37 timoun ki gen nan setyèm gen 8 sèlman ki konpoze. Sa vle di gen 29 k ansent?
Non m paka non pa sèlman fi m paka di 29. Ah ok ok ok. Gen ti fi gen ti gason. Men se yon klas m konstate fòk gen plis ke 15 ladan yo ki ansent.
Lekòl la rive nan filo, mèt? Non, lekòl la rive nan twazyèm segondè. Sa vle di, de setyèm jiska twazyèm, nan chak klas sa yo gen timoun k ansent? Non, non, non, pran, pran bon sans sa m di ou Nane. Mwen menm ou te fè jounen ap pale avè m la, m prè pou m reponn ou. Paske, tout nèg k ap bay manti yo l ap manmòte. Sa e pa serye li ye. Lekòl a soti, timoun yo kòmanse ansèy soti nan klas senkyèm ane pou rive nan nevyèm ane fondamantal. Men, yè n al konstate gen yon grenn nan twazyèm ane ki ansent. Men se timoun ki gen lach li menm. Yon timoun ki al lekòl granmoun.
Nou dekouvri an katriyèm ane, m pa site non timoun yo, m pa gen dwa sa. M pa gen dwa sa. Nou dekouvri an katriyèm ane paske m pa t wè sa.

Se pa ta pwofesè yo ki ta ap jennen m, ee paske dèfwa nèg yo, yo pa vin travay. Lè yo pa vin travay, timoun yo kòmanse ap fè dezòd. Ou wè sa m ap di w lan? Mwen menm poukò m pa ka kenbe lekòl la? Lòt ti grenn ki gen volonte yo, yo pa ka kenbe lekòl la pou kont yo? Men m oblije lage bagay la, m oblije m reyini. Si yo pa t kwense w, ou pa t ap lage l non. M pa tap janm lagel m pap baw manti jamè. Poukisa ou pa tap lagel?
Men m pa tap lagel m pa tap m pa tap lagel pou de rezon men e m santi ke mwen pral nan difikilte ak pwofesè yo e pwofesè koumanse ap ekri m sms ap pale dwòl avèm ap relem sou telefòn m vin m kijan wont. Mwen oblije di mesye, fòn pran konsyans, yon lekòl ki fòme depi an 2008 ou wè m pat konn gen ti pwoblèm sa yo, mesye m konn peye nou byen. Si jodi a m dwe l fen mwa se mwa, map degaje m, map degaje m paske lè m degaje a m gon espwa, m gon espwa sou radyo la pwofesi, m konnen menm lè gen de fwa yo ba w yon ti piblisite yo konn fè 2, 3, 4 mwa yo pa peye w. Paske m gen enstans la, m pa ka site non l lan, li dwe m on ti bagay la e sou li m te konte. M konn ba pwosè randevou, randevou, finalman, randevou a vin pase anba pye. Kounye a m di mesye, nou wè ki valè pèdisyon eskolè m genyen, timoun ki abandone pou ensolvab, timoun, nòmalman, ki ansent lan lekòl la mesye. Pran konsyans!

Kòman w ka esplike sa? Ann di, ou di paske yo t ap kwense w, ou lage bonm nan. Si yo pa t kwense w, ou pa t ap lage l. Donk sa vle di, pandan lekòl la ap fèt, ou ta pral gen desizyon fen dane, ou ta pral voye lòt yo ale, men moun sa yo menm yo pa janm konn anyen de yo? Bon m di w, frè pa m, sitou andeyò Eeeeh gon bagay nan zòn yo mwen menm fòk mwen diw gen moun ki te menm kòmanse te banm presyon kòm m pa konn pran nan presyon ala verite m pa konn pran nan presyon mwen menm e poukisa m lage bagay la e se pa mwen k lage l sa yo wè sou Facebook la yo pap wè l sou paj Jean Anel Derosier yo pa ka wè l sou paj Jean Anel Derosier se lòt moun ki lage l paske chay la te lou mwen mwen menm e paske lè bagay la pase e paske nan tout lekòl. M tap pale avèk yon responsab lekòl katye a, li dim li menm li gen li gen timoun San Sen tou. M pale ak pwòf lekòl yo bon, si w ta vin mennen yon ankèt bo mwen kòm egzamen an fini yè, ou tap wè gen timoun ki gwo vant ki pral pwopoze San pran e nan lise nasyonal bo mwen. Non, si yo depi nan setyèm, uityèm jiska twazyèm, egzamen filo gen pou l fèt tou, e gwo koze. Non, e gwo koze, e gwo koze, men pou sa nou wè, se nan tout lekòl nan komin nan, alò lòt pwofes la mwen menm, m pa t ap lage l vre si pwofesè yo pa t jennen m, paske zòn nan, menm si pitit la ap kouche avèk papa, m ap di l mwen menm, mwen di l Anèl te oze di l. Gen bagay sa lòlbò a tou? A monchè, kite m pale non. Menm si kouzen ak kouzin ap fè pitit, menm si pitit jij depè a gwòs anpil moun nan zòn nan wè m pale ak ou ray. Site non yo si w ap pale ak ou ray vre, site non yo. M kapab.
An m ann ale non. Men fò m. M p ap pale sou emosyon sèlman. Kite m pran san m paske m atravè lèzond. Trè byen. Piske nèg la e chèf li ye, nèg la ap fè abi seksyèl, mwen m pa pè yo. M pa pè yo. Piske Anèl e pa moun zòn nan e he okay Anèl deyo e de sòsi, li pa ka vin bon moun pou l fè lekòl. Mwen menm viktim tou. Mwen menm, mwen gen, mwen gen pwòp pitit mwen, e pitit Jidepè kenbe li, li fè kadejak sou li, li Oh oh! chwazi. Ki Mwen menm Jidepè viktim mèt? tou.
Jidepè komin Bomon an, m pap site non. E, e pou m site non m kapab, m pa pè, yo konnen m pa pè. E pou m ta pè fò m te an tò, oubyen fò m ta bay manti. Alò pou m montre w ke Leta ta dwe gen yon zye fikse sou depatman Grandans. Depatman Grandans monchè nan domèn jistis la pa bon menm ou konn sa trè byen Romanès sa m di. Wi yo dim sa yo dim lòt bò e gwo koze nan bay jistis la yo dim pa gen sa lòt bò ditou non. Non non sa yo pa bay jistis monchè se bon kap peye pou movè monchè gen de bagay m paka di yo sou radyo men pifò map di yo paske gen de bagay yon moun ap fè fòk mwen di w li gen chòk an retou ou wè sa map di w la pa egzanp lè yon nèg se chèf ou ye antanke jounalis se pa tout sa yo di Romanès ou menm fò w ankete anvan gade dat bagay sa pase. Gade fi sa w rele menm chwazi bay li. Uhmm
Anben sak pase nan ankèt la e Se paske e nan kad ankèt la m rele w lè m tande sa mwen e kwè m pa kwè ou wè pou m rele w ap mande w si se vre. Ou mèt kwè. Ok la talè la nan bwa m prale la m te dwe ale a m gon ekip avè m la m kwè nenpòt 6 moun nou soti ma yè maten n soti a depi a 8 è m kwè nou antre bò 4 è. N ap chache moun an se. Nou te nan bwat timoun 37 yo, m bezwen konnen eske se vre, paske sa se moun k ap di m men m se direktè a. M se zye lekòl la, m se zòrèy lekòl la. M kwè ke menmsi prezidan repiblik la ap vin mennen enfòmasyon, l ap mennen ankèt, se pa mwen pou l pase. L pa gen dwa pase pa lòt moun ke mwen menm. Si m pa ta la, donk, gen sanse a l ka pase pa mwen. Men mwen menm, fò m ale si lè l ye, fò m al mennen ankèt. Pou m konnen èske se vre. E mwen menm m ap di l ankò, m konnen gen yon pakèt timoun vilnerab lan bwa ki pa ale lekòl. Mwen menm se lakay timoun sa yo m al chèche yo. E lè m pral fè enskripsyon lan bwa m al avèk de twa megafòn. M konn al avèk dis nèg avè m. M ba yo chak sa m ka bay senkant, swasann dola, san dola tou pou yo akonpaye m pou n al fè enskripsyon. Men si gen yon bagay ki pase tou, timoun nan fò m al konnen sa k rive timoun nan. Si gen yon ka mòtalite tou, mwen dwe la avèk ekip mwen ale nan fineray la e bay soutyen nou a paran yo. Akonpaye paran yo jan nou kapab la yon ti anvlòp. Menm si m te fè chak timoun bay 25 goud, 50 goud, chak pwofesè te mete yon ti bagay, m te mete yon ti bagay, fòk nou remèt yon anvlòp, sa gen yon ka mòtalite. E konsa nou fè l nou menm. Ou wè sa m ap di w la pase kounyeya la a, pa gen moun ki gen konsyans ankò, ki gen konprann ankò. Pase m konnen gen yon bann timoun. Fò m di yon bagay Romanè. Menm si pètèt tout moun konn li, tout moun konn li, gen anpil lekòl nan peyi a, pifò timoun pa ale lekòl non. Gon bann timoun ki pa ale lekòl. E, ban m di w yon bagay, piske yon elèv ansent, pou l panse lavi l fini pou sa, timoun nan ka retounen lekòl monchè. Fòk gen yon dye pou malere, fòk gen yon moun k ap panse pou malere. Mwen menm, e pa de moun ki t ap repwoche m lefètke kouman m fè lage yon bagay konsa, bagay la fè m mal m lage l. Ou wè sa m di w la? M blage bagay la. Okontrè gen paran ki fè fèt. M gen ti non Papa bon kè tou. E paran yo di mèsi Papa bon kè, mèsi timoun yo ap retounen lekòl gras a ou menm. M di menm si yo pa gen lajan, menm yon ti lekòl aprè midi, m ap planifye ak staf la pou n fè yon lekòl aprè midi pou medam sa yo. Sa vle di bon mo kote lekòl la ye la anpil timoun pa al lekòl se sa? Padon?
Ou di kote bon mo an kote lekòl wa ye la oubyen nan zòn sa anpil timoun pa al lekòl? Non, bon, depa mwen al lan santre vil Bomon an li ye, nan sans sa m di w la. Men piske m vin fè yon konsta, nan zòn rekile yo, e, e menm nan zòn Bomon an tou, gen anpil timoun ki pa ale lekòl. Mwen menm, met lekòl mwen an lan yon pri paske lekòl yo yon ti jan twò chè. Pa egzanp, m konnen gen lekòl nan zòn nan se mil, mil desan dola, mil senk san dola frè dantre. Mwen menm m pa pran frè dantre. Vin mennen ankèt sou mwen. Al mande yon elèv, pa mande Anèl Derosye, mande yon pwofesè, mande yon paran, pa mande m. Pa mande m. Ou ap wè, ane sot pase la a, soti nan klas premyè pou rive nan klas sizyèm ane fondamantal, m pran demil pyas. Si m di katsan dola, y ap panse se lajan ameriken. M pran demil goud. Si y bay gade m nan, m pran demil senksan goud, kidonk senksan dola ayisyen. Setyèm ane fondamantal la, mwen pran twamil senksan goud, sètsan dola. E si m ap manmwote w ap kenbe m, di m direktè w pa serye w bay manti nan sa w ap di a. Uityèm ane fondamantal la, mwen pran uitsan dola, e se sisan frè dantre. Pou dezyèm ane fondamantal la, mwen pran 1000 dola, kidonk 5000 goud. Pou ane a?
Pou tout ane a. Pou tout ane a, e konsa m fè l. E m te di w li deja Romanes Samedi ke se gras a radyo La Prophetie ki ede m peye, paske si m di w m pa fè m ti piblisite, m nan manti. M jwenn ti bagay. Ke l gwo, ke l piti, m gen ti zanmi m, m gen zanmi m yo, lè yo jwenn ti bagay, yo di fò m pran yon bagay ba La Prophetie. Paske m konn esplike yo tray, mizè m ap pase a yon vye lekòl. Romanes, fò m di w yon bagay. Ou te janm konnen ou pa ta renmen kite metye jounalis la? M pa konn si w dakò avè m. E metye w, le kire, le prèt, vide sou lotèl? Mwen menm, m pa ta renmen lekòl la kraze. M ta renmen anpil ti moun al lekòl. E pa bliye tou mètde anpil jenn gason pati, yo fini lekòl, yo pa ka petèt al nan inivèsite, men yo vini yo jwenn kèk èdtan, nèg la touche yon 500 dola le mwa, si l pran yon 2 èdtan, li touche yon 2000 dola, yon 1000 dola, li ede li.

Mon chè ou fèk sot dil ou deja ou te reponn kesyon ou te pozel ou te reponn li. Wi paske ou dim konsa gen de bagay wap site mwen poko. Bon, etan done pa bliye nou tap nou tap e mennen yon entèvyou a travè de yon ka ki pase nan tout peyi a aprè pwoblèm konfinman. Trè byen. Si wap rele pou fè emisyon sou afè jistis la ou mèt rele Anel Deo se mèt Dust Studio m ka moute Pòtoprens vin jwenn ou. M pa gen pwoblèm. Evre?
Ou vle tou men tou ou kapab vin nan depatman Grandans lan vin avèk maestro fò nou Wi menw an fèt si sa nap di a travè de jistis se manti si sa nap di a travè de edikasyon an se manti paske banm diw gon pakèt bagay fò yo devwale fòk gen moun ki gen le kouraj pou devwale yo ou konn sak pase nan peyi a fè peyi a twouve kotel ye a map diw li e paske tout moun pè mouri tout moun pè pale. Mwen menm, antanke direktè lekòl, m konn antre nan yon saldeklas m al fè yon kou. Lè pa egzanp, ou mande timoun ki pa konprann poze kesyon. Timoun nan ka poze yon kesyon, lè l leve men l anlè pou l poze yon kesyon, yon lòt gentan peze l, li di l pa poze kesyon an. Epoutan, kesyon timoun nan pral poze an, li ap edifye tout saldeklas la, ni elèv yo, E menm pwofesè a tou, gon kesyon yon timoun konn poze nan yon sal de klas, en, li konn edifye menm pwofesè a k ap fè kou a. Wi, plizyè lòt elèv pa t konprann s k atravè kesyon an yo pral konprann. Yo, yo, yo vin konprann. Ou wè sa m di w lan, jounen jodi an, sa k ap kraze peyi an, e paske nou tout pè pale, e paske nou tout pè mouri, alòske Ayiti se pou Ayisyen li ye, epi se yon ti gwoup moun, e paske Ayisyen vin lach, si nou tout te mete tèt nou ansanm.